Hello guys, bienvenue sou chanel Nerly Femme Courageuse M sote ke nou enjoy ti video sa An ti vlog guys, an sot la ka mwen la Mwen t ban mwen te nan machin nan Sa se GMC m nan guys Ki te fon ban tan nan garaj Ke m pot ko janm kapab pran li. Ok. Sa e GMC an guys. So. Al travay maten an m te. Maten an m vle antre bonè nan travay. Machin nan. Toujou gon alam sou li. Paske brad kraze kle sa nou poko janm al fel. Li te kraze kle avek tout alam nan te. Konekte sou li. Epi nou vin tou pa ka retire l. Son lòt kle pou mal fè guys ok. Son lòt kle pou mal fè. Pou m kapab retire alam nan. M met telefon nan la. Bòt. Telefòn nan genlè pa ka pran dye non. Telefòn pran dye non pitit. Ok, oui guys. Son lòt kle pou mal fè. E kle yo fèt chè. Aktyèlman la guys m gen m gen 8 è 9. M te vle rete, m te vle rive travay a 8 è et demi. Menm ke deyò a m tap kanpe. Pou m te ka mete, e, e, yo di a ou mwen m te ka mete yon 6 èd tan yo, pou m te ka soti li te fè nan bonè. Ok, guys. Yè m achte ti bone sa, guys. Yè m achte ti bone sa, paske, m ap, m ap. Mwen antre nan yon building, m tal dèyè yon ti alonj ou byen yon ti grèf pou m mete. Sa m wè a m pa renmen. Se 10 pous ki gen ladan, li twò kout, 10 pous S li twò kout. M pa renmen so m kite l. Ok guys, banm derape.

Depi wap pase sou polis kouche sa e konsa Ok guys Map deplase la Pou mal travay guys M vle fè ti vlog pou nou chak jou M pa bezwen konnen paske nou konnen m poko gen anpil fanatik guys So m pa konn sak pase M vle fè yon ti vlog chak jou. Gon bagay m pral fè. M bezwen achte yon lòt inifòm. Y ap gen jou pa yo pou m mete yo, pou m fè ti stil. Pou nou an fè ti stil nan pou nou. M poko konnen guys ok, m poko konnen. M santi m anvi gen yon grip. E sim gen grip la yo ap kitem vin travay. Poum pa pou yo pa pran grip lan paske grip atrapan. Mbap mbap kite moun yo wè sa non. Depi avan yèm santi m anvi gon grip. Pou sa la prele la. Bon met senti. Bwat la m met sou sa son on moun li ye oh chaje. Ou devan la. Depi ou wè bus nan poko vin pran elèv sa yo pa ti tan non yo pa fè devan. Pil machin. Pou sa moun sa fè fè vit li yo machin li an nwa konsa. Oh. An nou mod moun. Ou pa ka wè moun nan andan machin nan. Li fè vit machin nan nwa nwa nwa guys. Jodi a m te vle ale nan Acapulco, m ta al de yon zaboka paske manje m pote a fò m ta manje yon ti zaboka guys. M ta anvi manje yon ti zaboka jodi an. Li m gen 8h13, m ap gen tan pase. Depi m vle m ap gen tan pase. M anvi pase, m pa anvi pase. Mwen gon problem lakay mwen. Depi nou wè m pral travay. Depi e travay m pral travay guys. M pa renmen pase lot kote san ke si l pa two two enpotan. Ou konprann? Moun lakay mwen konnen m soti mal travay. So fok m al travay. Epi peyi peyi etazini son peyi tou m telman pè. Yon ti jan krent lari an. Bagay yo frajil. M pa renmen soti san bezwen. M pa renmen pou pede al frite. Konprann? M renmen soti, men pa fasil, pa fasil, pa fasil. Menm jan m te ye, lè m te Ayiti, m pat renmen pede mache. Si w wè m soti, konnen afè lajan m al regle. Mwen m tap pran devon m, mwen m wap la ale. M tap pran devon m, makak. Al non menm zonbi, ou te la avan m. Enbyen, enbyen, pou nan ale, nou pa ale. M la avan nou. Yo gon defo, ou met nan stop la avan yo, mwen yo bezwen yon pase devan. Yon nan kon tande aksidan ou mi. Yè si nou wè jan aksidan, yon aksidan fèt, nou gentan pase kote ya. Yo fann ti bagè sa yo, meni. Ti bagè sa yo nan gade ya, yon ti git yo, yon met devan apatman yo. Ladan, bakon sa l te pè di ladan, lantre ladan ni. M pa konn sa l t ap chèche. Kòm yo toujou ap goumen pat maha tou toujou gen moun k ap goumen ladan l m pa konnen si e pou sa. Kòman nou wè ti bone a nan tèt mwen guys? Nou renmen li nou pa renmen l? Pou le moman la guys sa m ba nou se li pou n pran ok. M poko ka fè gwo choz. Ey sexy poze w. Kote gen moun fou wi.

M anvi al dèzaboka wi A oh oh oh oh M fè yon vlog yè guys Vlog la m pa fini l M ap lage l konsa paske m pat gentan fini l A oh M pat gentan fini l guys paske m te gen pou m t al nan yon travay m pa ale M pa fini l maten an la M pat gentan al nan travay la Eyy, sa k pase machin nan? Talè, mwen m retire valiz la on bwat ki sou chèz machin nan. Mwen la pede kriye, kriye pou si bel. Men ni, sa a ki la dan. Mwen tire l, mete l dèyè papa. Pou m konnen eske son moun ki la m pa konnen, eske son moun ki chita la m pa konnen. Di m byen. Nou wè eta kousen machin mwen? Nou wè li? Ok guys, lè m rive ap fè nou konnen ok. M pral fini lòt vlog lan.